Koman nou ye Daryl Trazilino E chak jou You know gen moun ki konsilte m Gen m pale avèk anpil moun E gen anpil moun ki fenk vini nan peyi an tou Gen anpil moun ki benefisye Pwogram Biden Gen moun ki benefisye E azil politik Gen moun ki soti nan peyi chili Brezil Moun ki gen tps Chak moun gon bagay nan men yo. Pou nou menm, Ameriken pa yon pèp ki sòt. M ap di nou sa. Gen anpil moun ki panse blan an sòt. Blan an, li menm, li gade li wè ekonomi peyi an ap bese. N tande? Ekonomi peyi an ap bese. America nou gen 36 trillion dollars in debt. Nou nan dèt pou 36 trillion dollars. Dèt nasyonal la. Nou bezwen moun ki pou pwodwi. Se sak fè President Biden gen yon policy open border. Li kite bòdè a ouvè paske l bezwen imigran pou vin travay. So l bezwen imigran pou vin pwodwi nan sistèm nan. Sa vle di blan an bezwen nou plis ke nou bezwen l. San nou menm blan pap ka viv, se sak fè li bezwen entelektyèl, moun ki deja gen yon kapasite entelektyèl avanse, moun ki fòme pou antre nan sistèm nan pou vin kreye small antrepriz pou bay lòt moun travay. Li bezwen moun ki kapab ki moun nan domèn nan plizyè domèn vin travay pou bouste ekonomi an. So gen anpil nan nou lè map pale avè nou premye bagay m tande nou di oh m pa bezwen gen pwoblèm a leta isit, piga nou viv nan pèrèz, aprann sistèm peyi an, aprann de de anviwònman nap viv la ok fòk nou aprann nan ki sistèm nou ye. Peyi sa a se pa yon peyi ki kache, nenpòt sa w vle aprann nan, ou ka learn, yo gen klas pou sa, gen moun ki la a ki plase pou sa pou fòme w pou sa. Si se biznis ou vle fè, gen moun ki deja plase pou sa, ki sètifye pou sa. Èske n konprann? So, nou pa ka viv, m ta, m ap mande nou pou nou sispann viv anba tab. Peyi a se yon sistèm li ye, gen anpil moun ki. ki vini la ki di non mwen menm m pa nan peye tax m pa vle fè biznis pou m pa peye tax m pa vle m pa vle m pa vle yo al voye mande m pou m peye tax se nòmal wap viv nan sistèm ou jwenn wout pou kouri ou jwenn machin ou jwenn sekirite fòk ou peye tax timoun ou al lekòl gratis li nòmal pou peye tax wap fè biznis otomatikman ou gen ou ou biznis ou register ou legalman ou gen ou liable pou Kolekte taks sou chak tranzaksyon w fè, fòk ou peye taks. Nou rive nan ni sitiyasyon nou ye an Ayiti an paske fòk moun pa vle pran responsabilite yo antanke sitwayen. Fòk ou peye taks paske si n pa peye taks, kòman nou pral fè pou nou gen bon lekòl? Kòman nou pral fè pou nou gen bon wout? Hein? Kòman nou pral fè pou peye pou sekirite nou? Oo! Ok! Nou vle nou gen nou vle gen sekirite an Ayiti enben pou nou gen sekirite an Ayiti fòk nou peye taks. La leta pa gen lajan. Map di nou klè, leta leta pa pwodui anyen. Majorite nan yon free society leta pa gen antrepriz. Tande, leta pa gen antrepriz se sektè prive ki kreye nou menm small business yo se se travay nou. Pou nou kreye, pou nou peye taks, pou peyi a avanse. Leta bezwen nou. So, ou menm ki gen dout sa nan tèt ou ki pè sistèm wap viv la non. Se paske you misinform or you ou pa konnen nan ki sistèm ou ye. Nenpòt bagay lan. Se aprann de li. Gen moun ki plase pou ede nou. Nan nan nenpòt domèn nou vle avanse, gen moun ki la pou sa. So, retire perèz sa lakay nou. Nou ki vin la a, ranje kredi nou, travay, peye taks, achte kay nou, voye timoun nou nan bon lekòl, gen anpil pwogram ke nou pa benefisye, nou pa vle kòm si, m pa ta renmen pou nou ta gen yon jenerasyon food stamp, pou n ap viv sou gouvènman, pou n ap tann, o ti food stamp la pa vini semèn sa a, nou pap manje. Non, fòk nou aprann fè biznis, fòk nou aprann travay, al lekòl, aprann nou yon metye, sèvi peyi nou jan nou kapab, sèvi kominote nou an jan nou kapab, paske guess what, si nou pa sèvi kominote nou an, nou pa ka ap mande pou kominote a ban nou ofri anyen an retou, pou ofri nou yon bagay an retou. Nou pa ka ap mande bon wout epi nou pa vle peye taks. Taks lan li esansyèl. Li esansyèl pou nou gon kominote ki pwòp.